Anvan menm ke w pran mikwo ke w di w pral preche nan non Bondye, gen kèk bagay ki vrèman esansyèl ou ta sipoze fè sur ke bagay sa yo, yo nan plas yo. Frè m ak sè m yo, Bondye beni nou, lapè Bondye avèk nou. Mwen kontan anpil jodi a. S on onè, on plezi pou mwen. E nou di Bondye mèsi ki ban nou chans pou nou kapab vin pale avè w sou sijè sa a. Li te pran m tan anvan ke m te dakò pou m te abòde sijè sa a, byen ke anpil nan nou te konn ap mande m pou m pale de sa. Ebyen wi jodi a nou vin pale de sa. Donk anvan menm ke nou al pale bagay sa yo, si w abitye avèk chèn nan ou konnen nou toujou pran yon ti poz anviwon 15 segond, n a pral pran poz sa a, ou menm ki poko abòne avèk chèn nan ou kapab fè sa, epi n ap retounen pou nou vin pote pou ou bon jan konsèy anvan menm ke w al preche, anvan menm ke w al monte sou chè a. Bonjou bonswa sa depan de kilè wap gade video a non mwen se Billy Lilit ou ka di frè Billy Lilit konsa tou ou ka di Billy Waw se konsa anpil moun rele mwen paske nou gen yon abitid nou renmen lè nap fè yon bagay li waw esak fè yo rele nou Billy Waw. Donk nou kontan pou nou la avèk ou jodi a nan nouvo ribrik sa, yon ribrik kote ke nou pral pale de predikasyon. Donk se premye videyo nou nan ribrik sa. Jodi a nou pral wè 3 gwo bagay oubyen 3 bagay esansyèl pou konnen lè w pral preche e ou dwe fè atansyon avèk bagay sa yo. E nan 3 bagay sa yo nou pral wè a jodi a, genyen. Twazyèm nan ki li menm genyen 3 sou pwen. Sa vle di m pa ta renmen w rate twazyèm nan. Paske twazyèm nan se li menm ki gen 3 sou pwen ladan l. Donk si w konnen 2 premye yo epi w kite twazyèm nan ki genyen 3 sou pwen men 3 pati ladan l, l ap on ti jan fè defo. Rete jiska fen videyo a pou w kapab wè tout pati yo, pou w ka si ke nou sou menm longè dond. Premye bagay ke w bezwen konnen oubyen ke w bezwen fè si, ou bezwen fè si ke ou gen on dispozisyon espirityèl ki ap Pwen. Fòk ou byen dispoze spirityèlman anvan menm ke w al preche. Pa dispozisyon spirityèl, kisa nou antann? Nou antann ke ou dispoze w, ou mete w prè, ou konsakre w pou w al fè sa w gen pou w fè a ki se delivre lapawòl de Dye. Mwen byen di sa, pawòl Bondye se pa jwèt ke li ye. Se on bagay ki serye e Bondye son Bondye ki serye ou dwe pran sa trè o serye ou pa ka nik ale jan nou di avèk la chè e le san epi wal delivre wal montre konesans ou oubyen wal montre sa w konnen se pa sa ou vin fè se la pawòl de Dye ou vin preche lap bon pou kapab dispoze pou ke se pa fek kap fè se pa fè wè kap fè men poutan se lespri Bondye ki a lèvre nan ou menm pandan ke ou pral preche. Akote de dispozisyon spirityèl, gen yon dezyèm bagay ke nou twouve ki esansyèl ke nou toujou ankouraje moun, moun ke nou gen chans pale ansanm avèk yo, keseswa nan legliz nou, keseswa nan lòt òganizasyon oubyen nan lòt kote ke nou ap pataje lapawòl de Dye avèk lòt moun. Nou toujou ankouraje pou kapab pran fòmasyon avèk gen bon konesans Selon Labib. Li enpòtan pou w konnen ki sa Bib la di sou sa w pral di a. Paske, gen moun ki panse lè yo pral preche oubyen ki di lè yo pral preche, o, se, m ap kite Sentespri pale. Wi, Sentespri kapab toujou pale. Konnen ke Bib la, Bib sa w gen nan men w lan se Pawòl Bondye. Anvan menm ke Bondye pale ansanm avèk ou, m ta kapab di, swa nan zòrèy ou, oubyen Bondye pale avè w pa lòt mwayen, li kite yon, li kite tout yon resous pou ou kote ke Ou kapab ale epi jwenn pawòl li, li kapab oryante w vè pawòl li. Donk ou bezwen konnen ki sa k nan Bib sa ki se la Bondye ki te volonte l pou nou. E m pale tou de fòmasyon paske m estime ke fòmasyon li ekstrèmman enpòtan paske fòmasyon an poukisa li enpòtan? Fòmasyon li enpòtan gen bagay se fòmasyon k ap ede w konprann li. Gen de erè ou pral fè sou fòme ou pap fè yo. Mwen menm mwen wè sa anpil, anpil, anpil. Gen de predikatè ki malerezman pa fot de fòmasyon epi moun nan vini li li on vèsè epi sa vèsè a di a se pa li menm li di sitou nou konnen nan sosyete pa nou an ki wòl fransè genyen Donk anpil moun ap li fransè epi ap di afè pa yo an kreyòl. Donk li enpòtan pou nou pran bon jan fòmasyon pou konnen nan fòmasyon li pa oblije ke se fransè ke w pale. Li pa oblije se yon bib fransè w rale, rale yon bib kreyòl menm si m konnen ke bib kreyòl la li gen ti konpleksite pa l, sa nou pa bliye di l. Men fòmasyon an enpòtan, fòmasyon an pral ede w konnen tou lòske ou menm ou non ou devan yon piblik, devan yon asanble, ebyen gen de bagay si w te fè yo li ta pi bon mesaj ou a li tap pase paske non sèlman wap pataje la parole de Dieu men an menm tan tou sa wap fè a son acte de communication ke li ye yon acte de communication son bagay ki dwe konsyan surtout lè se ou menm ki emetteur principal la nou wè kòman sa te ye nan la bib gen plizyè sèvitè Bondye plizyè moun moun ki ekri notamman evanjil yo se de moun ke Bondye itilize men se de moun tou ki te pran bon jan fòmasyon se de moun ki te aprann nan pye gwo filozòf. So, li enpòtan pou yon moun ou kapab ajoute sa nan lis ou. Bon jan fòmasyon l ap bon pou ou. E twazyèm bagay la, jan nou te di w lan, li genyen twa soupwen ladan l. Twa soupwen sa yo se konpreyansyon sou obsèvasyon, konpreyansyon sou entèpretasyon e konpreyansyon sou aplikasyon. Obsèvasyon, entèpretasyon ak aplikasyon. Chak fwa w anfas yon tèks biblik, kit li se yon vèsè, kit li se yon perikòp, kit li se yon chapit antyèman oubyen se yon liv antyèman, li enpòtan pou w kapab fè diferans ant twa bagay sa yo. Obsèvasyon. Nan faz obsèvasyon an, se faz kote ke w ap li sa ki di a literalman. Lè yo di literalman, sa vle di jan bagay la ye a. La, nan faz sa, ou pa retire, ou pa mete nan faz sa. Faz sa se faz ke w ap konstate men kisa Bib la di. Se egzakteman sa Bib la di. Donk sa se faz obsèvasyon an w ap gade tèks la, w ap gade sa k ladan l. Epi faz entèpretasyon an se faz kote ke ou pral di, sa m gade a, sa m li a, sa m wè a, men ki sa l vle di. Èske li te nan yon kontèks? Ki mesaj ki te vle pote la a? Nan ki kontèks nou te ye? Pou ki rezon se konsa? Ki figure de style ki te itilize? Eske sa se t on parabòl? La, se nan faz entèpretasyon. Kite m di w si w pa fè yon bon obsèvasyon de tèks la, ou p ap ka fè yon bon entèpretasyon. E pou w fè yon bon entèpretasyon, yon entèpretasyon ki pa ewone, vrèman, li enpòtan pou w fè yon bon obsèvasyon, sa vle di ou fè yon, ou byen gade Ou byen sur de sa w ap di a, de sa w wè a. Exactement. Toujou nan twazyèm pwen an, nou pale w de obsèvasyon, entèpretasyon, genyen tou aplikasyon. Twa bagay sa yo nou gen tan wè de ladan yo ki se obsèvasyon epi entèpretasyon. Kounye a, n ap pale w de aplikasyon. Aplikasyon an se pou ki rezon mesaj sa a ke w wè a, ke w entèprete a, li bon pou moun k ap tande l yo? Kòman li aplikab jounen jodi a nan lavi kretyen yo, nan lavi moun ki pa kretyen ki ap tande mesaj la? Kòman li relye efektivman avèk lavi ke n ap viv jounen jodi a? Kòman li relye avèk legliz jounen jodi a? Kòman li relye avèk lemonn dojodwi? Donk se nan faz sa a kote ke ou pral fè aplikasyon an avèk tèks biblik sa a. Donk, mwen kwè e mwen espere ke bagay sa yo ke m di a, nou twouve ke yo ede, ke yo efikas. Mwen kwè ke n ap genyen lòt videyo ankò, se sa k fè m di m ap kòmanse tout yon seri sou sa. Nou kapab wè ke chèn nan li òganize pa playlist, so, m ap gen yon playlist espesifikman m ap kreye k ap rele Predikasyon. Donk, se la tout videyo ki pral an rapò a predikasyon yo, y ap chita. M gentan gen lòt playlist ki pale de lòt bagay, men playlist sa a, Li pral disponib se la wap kapab jwenn tout video ke nap fè sou kesyon predikasyon. Donk nou swete ke la pwochèn fwa jan nou di a ke w pral preche ou fè sur ke ou byen dispoze lespri w paske se pa yon jwèt li ye, ou fè sèten ke ou konprann ou konnen sa w pral di a. Si w gen tan ou pa bezwen tann se lè yo rele w al preche a men al pran fòmasyon. Mande moun ki kapab pou yo eksplike w. Mande moun ki gen pi bon konpreyansyon pase w Pou fè ti fòmasyon pou ou e legliz yo, pastè yo, fè fòmasyon pou moun yo anvan nou voye yo al preche. Nou gon tandans annik voye dyak yo oubyen voye sèvitè yo al preche konsa san ke nou pa ba yo fòmasyon. Se pa sèlman sa nou konn ap di e pou yap repete oubyen pou yal di sa yo menm yo panse men fòk yo pran bon jan fòmasyon pou yo kapab konnen egzakteman 1, 2, 3, Men kòman yo dwe byen dispanse pawòl Bondye a avèk tout moun ki ap tande yo. Sonje sa byen, pawòl ke w ap di, pawòl ke w ap preche, li gen anpil enpak sou moun k ap tande l. Pou pa gen entèpretasyon ewone e pou pawòl Bondye a byen dispanse, pou pawòl la fè wout li pou wayòm syèl la, se tout on devwa, se tout on responsabilite ke nou genyen pou nou fè sa byen, avèk serye E pou nou fè sa selon Bondye. Mwen te kontan avèk nou e jan m di a n ap rewè ankò sou sijè sa a. Mwen swete ke Bondye beni nou, ke Bondye kouvri nou anba zèl li e ke li ouvri je nou, fè nou vin pi pèfòman nan sa ke n ap fè a yon fason pou ke lòt moun ka beni atravè nou menm. Bondye beni nou, se te frè nou Billy Lilith. A la pwochèn.